Sa gen pou di m? Ban m di w ti pawòl. W a sonje sa k te rive w fwa dènye? Paske mwen, m pa bezwen w ankò. Bebe, m pa di sa. E mwen tout vi w bebe m. Ou mèt kwè m. Bon bon m fè yon ti raproche ba w kote w la pou m ka esplike w yon bagay. Kisa w pral esplike m? M la jan w ap vin mande m paske m konnen e achte m ap achte lanmou nan Non cheri, wè jodi a m pa kache di w m plen lajan nan pòch mwen la. E lajan m vin ba w bebe m? Ou vin ban m lajan, vide lajan sou mwen, dat m ap ba ou ou menm. Non cheri bagay yo pa konsa. Pale paske wè jan m ye la, yon ti tèt dòmi m pral fè ka yon gason la pitit.
Kijan dòmi an cheri? L ap ba w kòb? Wi lap banm lajan.
Bon dil boko pa gen pwoblèm nap pataje. Kisa m pral pataje avèw la map resevwa yo kisa wap fè w menm.
Ah eske ou pa madanm mwen wi. M pa madanm ou ankò.
Shit men dematen m poko foun bras tou men oh gade ti mawozo kap vin la m pral brasel. Yow piti Yow sa ki la menn Koze Kow pral la menn Kote ti bòs m pral anlè a la Yon bòs pou fè kisa M fè tout hein Telefòn sa m achte menn Li pa menm gen 2 semèn menn Lap plede limen etèn Limen etèn Sa yon ti yon ti pàn ou gen kòb sou la menn Se pa bòs anba a Wi menn Oh oh misye e frè m wi menn Bon e mwen k fè misye Mwen k fè misye wi menn Kounye w ka ranje l mwen la Oh byen rapid monchè Talè m pral montre w yon bagay Piti. Byen rapid fre. M pap menm devise l menm pou m ranje ti pàn sa fre. Se sa m fè, m son pwofesyonèl. M al lekòl pou sa fre.
Gèlè m ap tounen lekòl wi baz. Ti Klezo, Konpè, fè konnen k ap domine m konsa la. Sa l ye la menm konpè? Ou wè menm sou tè a m pa vle rete. Mph. Sa k ap pase w konsa menm? Imajine w menm ti sè m nan ki Pòtoprens la menm. Mph. Ou pa janm pran nouvèl li non konpè. Men kisak fè w pa janm pran nouvèl li a menm konpa. Ou konnen nèg pa gen telefòn. Mph. Nèg pa eklere. Mph. Se li k pou ta fè yon je pou l ta rele yon moun nan bouk lan pou m ta tande l. Mph. Bon m pa ka di w kòman l ap viv, kijan sa ye pou li. Deja. li pa gen ase laj. Ou konnen timoun de nos jours, laj foli yo kounya. Sitou nan peyi eklere sa li la. Ou pwès la wi konpè? Wi konpè, jan w tande a. Hee! Epa kote pou w ale, pou w al ladann fò w pran avyon an? Se sa konpè an m ap di konsa la. Ti peyi Bondje a! Kòman avyon an? A konpè, e sa m tande. Bon mwen m konnen e tren wi konpè. Tren wi? A mwen m gen kote m pase m tande se nan bouk la, lè m nan bouk la m tande.

Wè la, kite l fin ouvè pitit. W ap wè yon bagay. Sa m di w menn, pa travay devan moun. Nèg yo e vòlè, yo gen yon jan yo vòlè metye yo byen rapid frè. Baz, mwen travay men kenbe sa nan men w baz. Yeah menn, fè lawout wi frè. Yeah.
Pa bliye non frè. Kete bouch ti mawozo a, l peye m pran batri a. Ti mawozo a, m ap wè si m p ap fè yon bras pi ba. Ki wont m ta fè la? Ok, fè isit. Jojo, Mph konpè. Yon bagay mtap mande w prete konpè, mpa konn si w genyen l. Sal de la menm konpè. Ou konnen mtoujou prè pou w konpè ak tout sa w gen bezwen konpè. 90 pyas wi mte bezwen, ou konnen madanm nan gen yon dèt la fòm ta peye. Mph 90 pyas? Wi konpè. Ah bon ok konpè, mpa genyen l sou mwen la non. Wap pase kote m lakay?

Konpè, nèg pa kay di non konpè. Anbè, alè non konpè. Bagay yo konsa wi, lè w gen madanm konpè, fò w lave je w tanzantan. E sa l ye konpè, e sa l ye. Pale mwen sa. Konpè an m. Ou pa sipoze rete si w pa chache yon ti grenn non konpè, plen nan bouk la. A, gen w pakèt e lougawou yo e. Konpè resi yo. M pral kòmanse travay ti. M pa t janm panse Daniboy te ka fè m èdmi pou yon ti fanm non mesye. O mwen m konn gen fanm, pran kòb. manje manje tout bagay lakay fanm nan aprè m fin enjoy mwen m bay Dani bòy fon kout men kounya poutèt yon ti blag map fè avèl li fache poutèt sa se jèn gason ye chen
Fòs anriyan pa gen la Depi kilè w te konsa M ka pran ti chita avè w kote w la baz Sa nou papa Menm jan map salye w ap fè stil. Pa menm pale sa ankò tande baz. Yo e kounya m sot ap pale de ou la wi menn. Sa pase.
Bon lòt jou mal sal yo lòt bwa ou tèlman fèm malonèt menn son bagay apay. Yow eskize baz wè apati de jodia nou boul kolòn eskize pou sa m te fè w avè yè a baz. Ou kwè nan sa w di a menn? M kwè nan sa m di an baz. Paske e pa pou fanm pou m al nan diskisyon avè w baz. Ou konprann sa m di w? An pasan menn. Paske w fòkèt wi menn ou pat sipoze dim sa devan fanm nan non menn ou ta tann mwen an 2 menn ou wè janm konn jere genm yo avèw menn ou konn gen fanm tou kap jere w menn kap chill ou menn mnik pale avèw a 2 an ou ban mwenn menn sa ou pat sipoze fèl non baz e pwoblèm sa m gen avèw menn. Menn. Sa sa ye la e mwen fanm te peye manje vin la wi. Epa kòb machin. Kòb machin.
Ou konn wèm vin la sou machin. Ou wè moto ki toujou vin depoze m la? E poukisa kamyonèt sa ou deyò a la?
Poukisa kamyonèt? Ou konn wè m konn vin sou kamyonèt la ou wè moto m toujou veye pou m vin la? E ou t konn ki konfyolo avèk moto yo? Antoulèka m pa t fè rabònman moto pou ou e kòb machin nan m gen m Ou te renmen avè m pou lajan? E ou wè degaj ou pou w ban m kòb moto pou mwen nan kamyonèt ou? Ou wè m sanble a digout gade m pou w wè. Ou wè si w pa ka pran swen m. Bon ou wè m ka bay sèvis men menm kòb moto ou pa ka bay pou ale?
Ayy sam tap ba ou a la l pa rele sèvis. Sa te fè m reflechi anpil menn. E se yonn nan rezon tou ki fè m t al mande w eskiz pou m te pou te ka vag sa menn. Apati de jodi a baz, nou kolòn. Nou pral moute fanm ansanm. E pa yon cho non.
E gon ti pitit ou fò n ta fè y. E nou 3 ki pou byen jere a yo baz. Patnè m te rankontre avè w anlè a. Kit yo fè konnen?
Oh men mesye. Ou vin sou nou hein. Ak gen la kolòn.
Ak gen la.
Ou mèt salye misye. M baw dwa ou salye misye baz. Wap panse pou li.
M pa renmen sa kolòn. Depi m diw salye misye e salye l. M pa twò fasil konsa nan sa misye. Ou dim yon bagay map panse pou misye. Se aprè de twa jou map reponn misye. Gade m pou ou an m sanble ak di ou.
Anben. Lè m te renmen avè w la. Epi ou te tou dim men. Konbyen kòb map peyew pa mwa, oubyen pa semèn oubyen pa kenzèn? Poum te konnen e peye map peyew pou renmen avèm, oubyen e peye map peyew lanmou an? An sa vle di vin nan fanmim kòb moto a ka banm on. Ti goud banm on ap sanble a di goud. Dayè pito mal jwenn lòt sa 30 dola ou peye ou fini Enben pa menm gen bagay la. Swè li ka bon pou ou chachel. E nan jan de vi sa yo tobe la kounya Tayla wap okipe gason m renmenl menm ke w renmenl e ou pou l okipe kouman w fè ou menm pou ki ap okipe gason ba lal gwòs jèn fanm. Pitit, ban m di w, se mwen menm k ap pran nan men gason pou m ba li. Dèske m renmen l!
Kouzin mwen bezwen m wi fò w ale wi. Ou pral ale? Wi m pral ale. Enben bòn wout.

Pa renmen non misye mande w renmen. Ale. Misye genlè panse nou de a e masisi nou ye. Baz, gen de seri de zanmi ki fèt baz. Si w te pran on minit pou w te panse pou anvan w te zanmi moun sa baz, li pa tap kraze nenpòt jan non frè. Yow nou pral jere game nan lòt fason baz. Nou tande mesye? E sa fèm vle w kolòn misye baz pou nou 3 ap chòy moun nan pòtoprens. Ou pase, nou pase.
Dem gen on fanm ou ka avèl misye ka avèl tou.
Li pa gen chwa non. Eske n tande mesye?
Wè depi jodi a la, ou wè ou manke brenn, map met brenn sou ou poun jere tout bagay. Li pa gen manke brenn. Si misye pa vote sa nou di a, retire kòl. Non.
Map mete misye nan baz la baz. Fòm fonksyonè a mete. Ou tande? Nou pral fè fè wout la. An pasan la mesye, m grangou menm. Anban n ale.
Nou pral jere tout bagay. Bon ti restoran devan la nap distrè nou.

Dim non, poukisa w fè m fè tout, tout mache sa yo, enpi lè m rive la w di m kanpe? Dim, se pa pou anyen, men m jis gen yon bagay mwen vle di w. Ale di yon bagay w gen pou di m, poukisa w pa t kontinye kote n te ye a? Oblije fè m fè tout pakou sa yo pou yon bagay w anvi di m? Men, imajine w, nou te tou sou wout la, poukisa pandan n t ap mache a, ou pa t tou pran tan w pou w te esplike m sa w te anvi di m? Se ki fè m pa t di w sa depi lè m te pran w kote n t ap mache a? Se paske m te anvi fon ti mache m gen lontan m pa fè sa.
Bon se vre moman sa yo ka manke w vre donk m pa kont ou paske ou tou pwofite okazyon an. Anben cheri kisa w te gen pou w te di m la menm?
Yon bagay cheri talè m ap di w li. Wi, anba ti antre w jwenn m. M rete aprè pa m mete tout diskisyon yo.

Cheri dim sa w tap dim nan men m pa ka tann ankò kè m gentan cho la.
Talè cheri.
M e sa mwen avè w la wi. Ou pa ka fouti tann mwen.
Pa dim w achte yon kòb et sou kòb ou te dwe a non. Epa sa.
M konnen moman yo vrèman konplike. Jan mwen a la genlè pral gen plis mize.
Cheri, m te gentan di w sa deja, men m ap goumen, m ap travay pou m retire w nan mizè. Kòman w pral gen plis mizè? Ou gentan dezespwa? Non, m pa dezespwa. Pou jan m ap viv, sa vrèman fè m tris. Donk, ki sa l ye la cheri? Ou la w pede di. ou gon bagay pou dim men kounya di sa vrèman fè w tris.

Brèf, ann kite diskisyon sa yo kouzin, ou konnen, lè kouzin nou ye nou pa ka fache, pa vre? Non ou kòmanse engrat.
Ann fè ti kalen pou rekonsilye, silvouplè. Kouzin, ou konnen, ou pa pran nouvèl Jay? Ou konnen li manke m anpil, m vrèman sonje l. Sa k pi rèd la, li pa gen telefòn pou m ta pale avè l. Lè m ap panse avèk misye, s on bagay grav vre. Li te gon telefòn on nèg m te konn rele l sou li gèlè telefòn nan pèdi lè m rele se kounye a tout tan.
Bon definitivman m pran yon desizyon nenpòt jan. M ap kontakte misye a dabò pou m konn ki desizyon l. M pral fè l pa de yon. Kòm si ti kòmè, m tande w ap pale de yon, m tande w site yon non moun nan fèy bèk a w. Fèy bèk?
M pa konprann mesye. Konprann ou lè w ap pale avè m. Ti kòmè w tande sa m di w la? Kòman fèy bèk mwen an mesye? Non konpè m menm tande nan fèy bèk w la menm. Jay ou tande m di an? Enben enposib menm ap soti m sot chanje ti bèt an mwen la map pase nan teras la kounya m tande wap fè diskisyon wap. Se Jay a tout madanm li ki achte kredi nan menm ki pa vle peye m. E madanm Jay ki dwe m, ki fè map site non l. Konpè m wi.

Wap pran wap met vin isit lap travay sa vle di pandan lap travay la lap ede fè ekonomi epi aprè sa lap reden madanm li te met yon sèl chanm kay la anfèmen li pou kan an atandans miss gaske vin Jay fon bagay nan nan vil ket ka regrèt si Jay te fin lekòl la li tap bon pou li anpil men ou konnen lè ou pa gen paran e konsa boo manmanm ki kite kay de manmanm manm mouri bonè.
Antoulèka manmanm mouri tou ou wè kòman bagay yo pase se manje yap manje moun yo e sa bann kite andeyò Jay ret andeyò sa e afè pal e li konn kòman la vini gen pou wè Jay la li ka bwè ougan li ka bwè sosi li dwe sou la ou pa konn Antoulèk bon lap viv andeyò mwen menm m tèlman pè bagay dyab mwen menm m paka ret andeyò non Antoulèka an ap reflechi nan fè bagay.

Sa w gen pou di m nan, di m li dirèk. Paske w konnen ke mwen menm pa gen twòp pasyans pou m ap tann. Ou pase twòp ti wout pou Ochi cheri. Ou konnen konpè Diklozo ap tann mwen sou tè a. Cheri sa w ap di m nan, di m li pou m ka ale. Paske w kòmanse fè m tris la. Se ou konnen, map diw, men pwomèt mwen ke map fache. Bon fache pou kisa? Kisa ou pral fèm, kisa ou pral dim ki pral deranjem poum ta rive fache avèw? Ou pa achte kredi ankò, ou pa sonje dim? Tande sa wap dim nan jis dim li klè. Ou konnen mwen senp.